Pandan wikenn sa a, gen as li menm ki te fè yon sondaj, nou potko pale de li, ebyen nou konnen as. Se, ou te kapab di, se jounal pro Madrid. Marca se sa ki pi koni, men as se yon jounal respete, respekte a Madrid. Ebyen, selon as, yo te mande ki jwè ki ta dwe kite Real pou sezon sa. Paske nou konnen Real elimine nan kar de final. Real nan gwo batay pou l gen Liga, li nan final koup du Rwa. Fanatik an Real yo, bòd Real yo ki pa satisfè. 2 sezon real la, 2 sezon real sot fè la ebyen as kòm tout jounal toujou fèl yo gen dwa fon sondaj gen 54 mil moun ki vote e nan 54 mil moun sa yo yo di men ki moun ki ta dwe kite real men atan sa atansyon poun fè nou pa konnen eske se tout fanatik real madrid ki vote pa egzanp si si si radyo ibo ap fè yon sondaj ka gen vòt men ou pa konn ki moun ki vote nou pa ka di a 100 pousan. Tout se fanatik Real Madrid paske nou pa gen lejitimite pou n di tout se fanatik Real Madrid pou nou ta si nan analiz la paske sa ka rive yon fanatik Milan vote yon fanatik Barcelone vote yon lòt fanatik ki Meksik vote bon sa ka rive yon moun Meksik li fanatik Real Madrid men nou pa konnen si tout moun sa yo se fanatik Real Madrid se sa k fè nou kite yon pòt ouvè nan analiz la men nan 54 moun ki vote yo. Genyen 1 dan lòd 1 2 3 4 5 6 sa vle di pou l rive nan dizyèm moun ou site avan se moun yo di fò yo fò l kite Real la avèk yon gwo pousantaj ebyen selon nan 54 mil vòt la se selon fanatik Real yo men nou di w nou pa konnen si tout se fanatik Real men se yon sondaj ki fèt sou paj oubyen sou sit e e e e sou sit e sou sit e e e as la ebyen e pou fanatik yo. Genyen 40.084 vòt ki di yon moun tankou Valero dwe kite Real. Se li menm ki an premyè pozisyon, se moun fanatik yo wè ki dwe kite Real, genyen 40.084 ki di Valero dwe kite Real, gen yon to de 15 pousan. Se li menm ki nan tèt lis nan total moun ki vote sou sit as la nan 54 mil votan yo. Dezyèm moun yo fè konnen pou yo se Lucas Vazquez. Lucas Vazquez se yon jwè ki se yon depanè, li itil Real kòm lateral, men nou konnen pòs li se vrèman yon elye, men tèlman pa gen moun li toujou itil e m raple mwen nan tirobi fas a ekip Atlético Madrid yo nan youn nan final yo se li ki te pran premye tirobi Lucas Vazquez ki se pitit kay enbyen yo fè konnen genyen 37 mil 305 votan swa yon total de 14 pousan ki di ane sa a, Lucas Vazquez dwe kite Real. Valero premye, Lucas dezyèm. Twazyèm plas la se Alaba ki li menm pa an sante fizikman, ki gen yon gwo salè, men fizikman Alaba pa twò bon, nou konnen se yon bon jwè ki kapab jwe lateral nan Real ki jwe aryè santral, ki se yon jwè solid, entèlijan taktikman men o nivo blesur jwè a pa toujou an sante, enbyen selon votan yo, yo 36 mil. 973 moun di fòk Alaba ta kite Real, swa yon pousantaj de 14 pousan. Jiska prezan poko gen bouch pa gou la. De Valero, Lucas Vazquez, Alaba, moun Real yo poko deranje moun an Ayiti yo. Katriyèm plas la, ebyen votan yo fè konnen yon jwè tankou Mendy ta dwe kite Real, gen 28 mil 504 moun ki di Mendy ta dwe kite Real, swa yon pousantaj de 10 pousan. Men etonan se moun ki pral vini nan senkyèm plas la. E nan senkyèm plas la, li pa menm nevyèm dizyèm, ebyen selon votan yo 54 mil moun ke nou pa ka di tout se fanatik Real paske nou pa gen nou pa konnen ki moun ki vote men sou sit as la ebyen e lè yo ouvè vòt la bay piblik genyen 23 mil 337 fanatik ki di Vinicius an senkyèm pozisyon a 9 pousan. Se sa ki etone moun paske tout lè nou di Valero, Lucas Vazquez, Alaba, Mendy si moun sa yo ta kite Real li pa pwoblèm. Valero kapab al fè eksperyans lòt kote. Lucas Vazquez se pitit kay itil men si l ta kite tou l pa pwoblèm. Twazyèm Alaba. Epi sa ta pral etone moun lè yo wè nan 54 mil votan Vinicius ta plase an senkyèm pozisyon moun ki ta dwe kite Real swa yon pousantaj de 9 pousan e moun etone wi e fok moun etone men janm di a mpa k annik vin la poum di ah e se engra 54 mil votan e 54 mil fanatik real mpa konnen paske lè sit la ouvè as pa di si se fanatik real li gon bagay li idantifye kounya koman ke kounya ann imajine se ta moun real mwen tap etone paske koman pou real ta gen jwè sa epi poul ta poul ta nan moun yo yo tap vann nan. Sa tap etone m. Paske jodi a, konbyen jwè, konbyen ekip ki kapab di yo genyen Bellingham, Vinicius et Mbappé? An plis tou, se vre Vinicius sezon sa pap fè yon trè bòn sezon, men se yon jwè, depi 3 dènye ane yo la, ki pote manje nan kay la e sitou manje nan pi gwo konpetisyon klèb la ki se Lig Chanpyon. Tout jwè kapab fè, pa fè yon bòn sezon. Se vre, nou tèlman egzijan, nou sòti de Messi, Cristiano ki kenbe jwèt la pandan 10, 15 an, men jodi a fòk nou dakò jwèt la, li pa genyen Messi, li pa genyen Cristiano, lè yon jwè fè yon bòn sezon, pa pa atann ou lap moute pi wo. Wi nou fin gate, men sa tap etone mwen paske jodi a pwofil Vinicius trè bon nan 1 kont 1, yon jwè ki kapab destabilize blòk. Jodi a se youn nan jwè lè w pral jwe a Real Fòk ou genyen yon mansyon spesyal epi nan efektif Real la konbyen jwè Real gen nan efektif li a ki kapab destabilize yon blòk ba? Konbyen jwè Real gen nan efektif li a ki ki ki ki ki ki intretab nan 1 kont 1? Epi konbyen jwè Real gen nan efektif li a ki genyen dimansyon Vinicius? Bon, janm di a, m pa nan tèt moun ki tap vote yo, m pa konn ki gwoup moun ki tap vote, men sa ta etone mwen, Jodia pou real ta genyen vinicius epil ta top 5 moun li pa menm 9 10 non 5 premye moun yo t ki ta dwe kite real mpa konnen sa sa vreman etone mwen ebyen tout moun tap eseye gade moun yo t pat tro konprann koman pou moun paske si real tap vann moun bon se pa bon se fanatik kap di se pa real kelkeswa fanatik la pou ta rete vinicius selon sal fè ta dwe premye moun si yo ta di bon map vann moun bon map vann moun. Map vann moun. Vinicius ta dwe premye moun ki ki solid nan baz sa pa rapò a sal pote andan real men mwen menm pa konnen men se vòt la nap fin bay vòt la sizyèm plas la se Luka Modric bon nou konprann Luka Modric antre nan laj genyen bon 19 mil 385 vle di nan 5 pwe vle di Vinicius ta dwe kite selon vòt nap gade a avan Modric ay Modric se sizyèm se 19 mil moun. O total 7 pousan moun di l ta dwe kite Real. Setyèm plas la se Tchouameni, 14 mil 790 votan di Tchouameni ta dwe kite lan setyèm pozisyon, 5 pousan. Fran Garcia genyen 13 mil 567 moun ki di l ta dwe kite Real. Nevyèm plas la se Jeneral Rodrygo. Bon Rodrygo li menm pou votan yo li ta dwe nevyèm moun ki ta dwe kite Real. Sa vle di Vinicius ta dwe kite Real avan Rodrygo. Sa t ap yon blag, gen 9820 moun ki di l ta dwe kite Real swa yon pousantaj de 4 pousan e dizyèm plas la se Arda Güler 8296 moun e sa ki sur e pa nou ki mete vòt la ebyen jwè sa yo se as ki fè l yon jounal pro Madrid y ap fasil wè sondaj la menm si yo pa ta wè l men gon fanmi ki ki ap wè l e pa nou nan AyiboSport oubyen nan radyo Ayibo k fè sondaj pou moun ta di a kisa w ye non ebyen se as ki fè l as jounal pro Madrid E lè jounal yo pro Madrid, si jwè a pa wèl, lap gon fanmi ki wè li, men sa etone mwen, lòt moun yo, yo pa twò etonem, men Vinicius la, li etonem, mwen pa twò konn kiyès ki vote, ebyen selon votan yo, Vinicius ta dwe 5 premye moun ki dwe kite Real Madrid. Wi Brezilyen an pap pase yon bon moman, sa pa genyen dout, m pa kwè ke n bezwen linèt, men sa yo rive, jwè a gen dwa pa fè yon bòn sezon, li gen dwa pa briyan, men sa pa vle di ke se pa yon jwè ki enpòtan. nan efektif Real Madrid la e nou te nou te vle fon fon ti pale sou sa ebyen nou pral gade se sondaj ki fèt selon a 100 moun ke Real ta dwe debarase yo de yo men mwen mwen preske sur ou gen dwa wè gon 30 moun ki pa fanatik Real. Menm si semèn sa yo, nou konnen piblik Real la se yon piblik egzijan ki yon pakèt krak, ki konn lè moun ap jwe byen, gon moman ki sifle Vinicius paske l pa t ap jwe byen yè se se tou pa Kike Mbappé kote yon pati nan piblik la e sifle Kike Mbappé. Kike Mbappé, m te di sa yon lè, m te di ke mwen te anvi wè Kike Mbappé kite Pari, l ap kite kay li, l ap kite jounalis pou l al yon lòt kote, m raple m te di sa nan deba m te avè Kim. Yo pap padone w Kike Mbappé e Real se pa menm jan avèk piblik parizyen an ki pa konn gou bon bagay se pa menm jan avèk piblik parizyen an ki pa konn gou bon bagay kay sa a se kay ki konn gou Di Stéphano a ki konn gou Cristiano Raúl Zidane yon pakèt gwo krak se yon kay ki konn genyen pa gou oken jwè la a ki aprann Real genyen okontrè Real aprann yo genyen e pa menm jan avèk Paris Saint Germain e Mbappé fini meyè buteur Paris Saint Germain epi yo fon pakèt lòbèy yo fè fèt epi ou pa ta di se lig chanpyon epa menm jan lè Paris fon final lig chanpyon tèlman gen fèt ou panse se lig chanpyon Real se ekip ou gen dwa gen lig chanpyon jodi demen ou pran raso ebyen se se sak rele lè kay la ekzijan lè kay la ekzijan se pa menm kay gen kay ou fon final lig chanpyon yap glorifyew gen kay ou pran yon grenn lig chanpyon ou wa. Men nou konnen Real Madrid se yon klèb ki egzijan, li gon piblik egzijan ki tèlman wè gwo jwè, ki tèlman konn gwo moman. Paske yon ekip tankou Real Madrid, 3 dènyè ane ou fè ou gen 2 final lig chanpyon, ou fon demi final. M pa wè poukisa tout fache sa pou yon kar de final. Men fòk nou ta fòk nou nou pa ka fè vin ap genyen. Men Real egzijan kanmenm. Nan egzijans lan men fòk fanatik Real Madrid konnen prè de yon swasantèn lig chanpyon jwe, se 15 ou pran. Paske lè moun di real se klèb ki gen anpil la pa gen dout men lèm wè moun ap di yo wi depi w di lig chanpyon se real sèlman se pa vre se pa vre real se klèb ki genyen plis la men si si si gon swasantèn lig chanpyon k jwe si w genyen 15 m pa ba l chif la egzat vle di gen 45 ou te elimine oubyen w pat patisipe kanmenm men real se klèb ki gen lig chanpyon an sou 3 dènye ane yo la yon klèb ki gen 2 lig chanpyon k fon demi final m pa wè katastwòf paske real elimine nan quart de final men vrèman yo sifle e Kyky Mbappé la pou yo di Kyky Mbappé e Kyky Mbappé e pran menw pran menw e sa pat bon e gen ou konnen Kyky Mbappé a pa gon bòk bon an Ayiti pa gon fanatik an Ayiti ki renmen Kyky Mbappé vre e m te toujou di sa Kyky Mbappé son yoyo li ye pou fanatik isi. Fanatik Argentine pran l lè pou yo itilize l, fanatik Brezil pran l pou yo itilize l. Men youn pa renmen l. Tout kout baton ou wè Kyky Mbappé ap pran la a, yo pa renmen l. Yo pa renmen l. Ou konprann? Paske gen moun Messi yo ki fè kwè ke se Kyky Mbappé yo te bay pouvwa, se sa k fè bal la mal pase pou Messi. Gen moun Neymar yo ki fè konnen Neymar pouse do Messi. Epi kounye a genyen divizyon nan Real paske gen kesyon Vinicius Mbappé a. Lè 2 kan sa yo pa renmen w Ayiti, ba yo rèd pou kike Mbappé, men yo itilize l lè l bon pou yo. Lè Mbappé fè 3 gòl nan final la, bri m te tande yo fanatik Brezil nan final la. Bri anmweyaay fanatik Brezil. An 2022 fanatik Brezil pa tap gen oken pwoblèm se Kykyien Mbappé k ranpòte mondyal la. Sa pa gen dout. E jodi a la, fanatik Ajantin pap gen oken pwoblèm Kykyien Mbappé ranpòte balon dò a. e pou m moutre nou pa gen yon fanatik an Ayiti la ki renmen Kyky Mbappé. M pa di, sa vle di, m pa di moun k ap analize jwèt la oubyen moun gen fanatik ki lisid, e pa de moun sa yo, men n ap pale moun ki fou yo. Youn pa renmen Kyky Mbappé, tout kout frèt ou wè ke, w ap wè tout kote, jounalis la, se Mbappé l ap kritike anpil, bagay la bon pou li. Paske gen de kan k pa renmen Kyky Mbappé la. Nan final 2022, fanatik Brezil yo itilize Mbappé, paske yo t ap bare Messi. Yo pat gen pwoblèm kike Mbappé ranpòte final la kote l fè 3 gòl depi Messi pa chanpyon. Jodi a la a, gon pakèt fanatik Ajantin yo pa gen oken pwoblèm Mbappé Balon dò depi Vinicius pa Balon dò. Li pap deranje yo. Vin fè ke Mbappé a se yon yoyo. Yo iti, yap itilize l lè l bon pou yo. Men youn pa renmen l. Youn ap veye l. Gon, gen kout baton kike Mbappé ap pran. Gen moun la a ki pa gen, ki pa gen oken pwoblèm Real elimine nan Lig Chanpyon. Yo pa gen oken pwoblèm paske depi Mbappé pa sou son mant, yo pa gen pwoblèm. Ou konprann? Ki fè la, sifle Mbappé a la gen de moun pa anba kontan. Bon, Kyky Mbappé pa ka fè anyen pou ou, e pa mwen ki te voye w. E Kyky Mbappé, jiska prezan endividyèlman sezon an pa twò mal, men kolektivman si pa gen tit Kyky Mbappé li ka mal. Si ta genyen chanpyona, genyen koup di wa, se pap mal. Ou deja fè 33 gòl, ou kapab meyè bitè liga, men si se zewo tit, Jiska prezan, kèlkeswa sa Real te kapab fè, Real ap fè pi mal ke lane dènyè, paske ane dènyè Real te fè yon gwo double Lig Chanpyon plis chanpyona. Premyè sezon Kike Mbappé a, m pap di se echèk total, bon si pa gen kolektif, si pa gen tit kolektif n ap analize l yon lòt jan, men Kike Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, lòt lòt te fè gwo double. Avèk ou Real fè baraj! Avèk ou Real elimine nan kar de final, ebyen tit ou vin chache a pou premyè sezon li. Men atansyon, Kiki Mbappé siyen pou 5 sezon. Lè Cristiano Ronaldo kite United li vin nan Real, li te fè plizyè ti ane blanch. Cristiano Ronaldo te fè nenpòt 5 an afile l ap kriye. 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013. Li vin genyen lig chanpyon an sou 5 an. Cristiano Ronaldo ki te genyen lig chanpyon a United, Ballon d'or, lè l vini nan Real, li konnen ti eliminasyon fas a Lyon. Bayern elimine l. Dortmut elimine l. Plizyè eliminasyon. Aprè moman echèk sa yo, li pral konnen glwa avèk Real kote ke l te pran 3 lig chanpyon afile. Atansyon, yo pa siyen Kykyèn Mbappé pou yon ane. Moun k ap ri yo ri bonè, ri kontan, men Cristiano Ronaldo te fè plizyè ane, prè de 5 ane, Li pa ka gen Lig Chanpyon e menm nan Liga a bagay yo pat pase byen an 9 an Cristiano Ronaldo te pran 2 grenn Liga men Cristiano Ronaldo kite Real kote l pran 4 Lig Chanpyon e Mbappé pa siyen pou 1 an nan Real Madrid e lè move moman y ap pase Kyky Mbappé li kapab vin yon bèl moman pou ou men pou moman la bagay yo pa bon pou Kyky Mbappé.

E yon 4-4-2 klasik nan faz defansiv. Ebyen Ancelotti yo repwoche li li pat janm genyen otorite, pèsonalite pou l te mete youn nan 4 jwè ofansif yo ke nou tap di pandan tout sezon an, mwen m di sa anpil a Kervens, kòman Real Madrid ap kapab jwe Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappé e pou ekip sa jwenn ekilib. Ebyen Ancelotti te pèsiste a Rodrygo, Mbappé, Vinicius e Bellingham, yon quatuor ofansif. Men defansivman ekip la te febril, li peye sa chè yè nan absans Kiki Mbappé a, li fè konnen ke ekip la e sistèm mwen e se 4 4 2 eske sa vle di si l rete ap gen yon moun kap sou ban e pa mande m kesyon pa poze m kesyon kiyès ki pral sou ban an palan de Rodrygo e Rodrygo a vrèman fantomatik dènye tan sa yo ebyen yè Real te retounen nan 4 4 2 ki te fè l briye a 4 4 2 dyaman sou papye e 4 4 2 klasik Nan faz defansiv la, avèk Bellingham an 10, Vinicius, atakan eksantre goch, e Rodrygo, atakan eksantre dwa, e se sistèm sa ki te pèmèt Real briye, e lè l pa gen balon an, swa Bellingham met jan defansif akote de Tchouaméni, se sa k te kòmanse fèt, men lè sezon ap vanse, e Bellingham t ale kòm demi goch, ebyen Ancelotti, si se si te si se te sistèm ou, men poukisa ou te oblije, hein, oblije gon moman ou fè e Bellingham jwe enteryè. Ou te oblije mouri avèk Cuatro a, ebyen se sa Ancelotti te pale, pwouve ke antrenè a te manke kouraj e pèsonalite pou l te fè yon chwa e pa ta rive fè chwa sa a koute anpil bagay a Real Madrid paske li klè pou tout moun ki konprann foutbòl larjès defansiv, febrilite defansif e defansiv blòk pa sere Real peye li e trè chè.